Maintenant hier mardi 12 dawout 2025 lan, lajistis amerikèn ofisyèlman enkilpe Jimmy Chérizier alyas Barbecue e se yon jiri federal a Washington DC ki yo menm enkilpe mesye a ofisyèlman. E paralèlman, nan menm jounen yè la, otorite FBI yo anonse ke dezòmè mesye Cherizier nan kolimatè yo, puiske yo ale jiska fè yon òf de 5 milyon dola ameriken, Pou nenpòt kiyès, madam, mesye, jeneralman kèlkonk ki dispoze dè enfòmasyon, atansyon, se pa enfòmasyon pou just rele pou bay, ou nan dezòd gèrye di sèl, fòk enfòmasyon sa yo, yo kapab mennen a arestasyon epi kondanasyon Jimmy Cherizier. Konprann byen. M ta fin byen konprann. Se pa jis rele pou di bon kote Jimmy. Se pa jis rele pou di msye Delma 2. Jimmy Petyonvil la. Oubyen Jimmy Delma 6 li Delma 2. Oubyen Jimmy fèk pase la nan yon machin etc. Donk fòk enfòmasyon sa yo sil fò kwè an lespri. de cette offre, yo ede Ronald Lezòm non sèlman arete Jimmy Cherizier men kondane Jimmy Cherizier. Fèt Ronald. M pa renmen lè w ap rire kòm se mwen k ap bay blag. Non men ameriken yo bon blagè wi monsè.
Mwen di w men sa blan di Ronald fò w tande wi. Tèt ou di kòm granmoun. Se pa mwen k ap pale. Et l'annonce a été faite hier par la procureure

ki gen lòt non tankou Frèd Lyon, Leo Danje, Lepè Blòdè, li gen menm laj avèk Jimmy Cherizier padon, 48 an, li son sitwayen ameriken natiralize, e yo repwoche mesye yo kòm kwa yo ta met ansanm pou dirije yon konplo ok ki vize a transfere dè fon. an pwovenans Dèzetazini Damerik a destinasyon Dayiti, pli patikilyèman a Jimmy Cherizier nan lide pou kapab ede Jimmy finanse aktivite kriminèl li yo nan peyi Dayiti. Se pa mwen k ap pale, sè le communiqué du Département de la Justice Américaine.

Epi wap ri ou. Ke Chérizier se trouverait an Ayiti. E nap note Richardson Bazile te jwenn arestasyon li le 23 jiyè ki sot pase la nan Texas, patikilyèman nan Pasadena. Mizapa act dakizasyon an, ya le program. de rekonpans pour la lutte contre le crime organisé transnational du departement deta ameriken ki ofri on rekonpans ok ki kapab ale jiska 5 milyon dola ameriken jan n tap eksplike l talè a Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul pou nenpòt kiyès ki gen bon jan enfòmasyon e ki pare pou kominike enfòmasyon sa yo bay otorite FBI yo. e des enfòmasyon ki kapab kondwi a larestasyon e a la kondanasyon de Jimmy Cherizier. Donk sa vle dire ki sa? Ke se kòd sa pou mwen Ronald, nenpòt moun kap tande la, ki genyen enfòmasyon, se pa mwen kap pale, se ameriken yo, kote Jimmy Cherizier ye, e yo kwè diyo kòm fè a ke enfòmasyon sa yo kapab ede arete Jimmy, kondane Jimmy, ebyen kontakte FBI kounye a la. Kòman ou ka kontakte FBI? Ou kapab kontakte FBI nan 1 tire 800 1 call an majiskil, C-A-L-L, C-A-L-L, tire FBI an majiskil. N ap reprann, si w gen enfòmasyon e ke w santi 5 milyon dola sa tante w, ou kapab rele FBI pandan w ap tande jounal la la, 1 tire 800 800 tire. Call, c'est-à-dire C-A-L-L, c'est en anglais, C-A-L-L, an majiskil, tirè, FBI, an majiskil. Oubyen tou, ou kapab rale telefòn ou, rale òdinatè ou, ekri yo nan adrès elektwonik sa, www.types, alò, m ap li l tipikman, se T-Y-P-S, miniskil, pwen, fbi, miniskil, pwen, gov, miniskil. Ou kapab kominike tou enfòmasyon ou genyen yo bay HSI nan nimewo sa a, HSI, 1 tirè 866 tirè DHS, an majiskil, tirè 2 tirè ice, an majiskil, ICE.

Ameriken yo kout men pou jwenn JB Cherizier. Ou kòmante Ronald? Bon alò, mwen menm sèl pwoblèm nan, e map mande èske yap pale de menm JB Cherizier nou konn Ayiti an? M pa fè enfòmasyon non, men bon enfòmasyon. Non mwen kesyon poze, hein Guerrier, ou sur se de JB Cherizier ki nan Delma 6 lan, kap fè live sou TikTok, èske se de li ke Ameriken yo ap pale? Èske ou panse grand puissance lan te ka? ta ka jwenn li avèk fasilite. Non, mwen menm panse si se de sa ki Delmasis la ap pale, wi, pa menm gran pwisans yo menm, tout moun gen enfòmasyon kote Babecue ye, bon mwen menm, si se pou sak Delmasis la yo mèt banm kòb la, si se pou t Babecue ki Delmasis la FBI mèt banm kòb la.

Enfòmasyon map bal mesye mwen san nou tande enfòmasyon se chache mal chache mal fouye m gade poukisa e kounya yo enterese a Jimmy Cherizier genyen yon mesye ki rele Darren Cox misye se direktè adjwen par enterim de la division des enquêtes criminelles du FBI kisa misye deklare Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul misye deklare ke FBI dezòmè angaje l nan batay kont lè òganizasyon teworis etranjè, kèlkeswa kote yo ye sou planèt la, Ronald Lezon. Mesye Cox k ap pale. Misye di, Nan òganizasyon teworis etranjè y ap batay kont yo a, gang Jimmy Cherizier oubyen Jimmy Barbecue Cherizier a pa fè eksepsyon. E misye ale pi lwen pou l eksplike gras a yon ansanm de ransènyeman ak patenarya e ak tout sa lwa federal la ba yo kòm pwisans, li sèmante 7 fwa 77 fwa prèske di tonnè kraze l machin kraze l Ronald, l ap demantle tout òganizasyon teworis etranjè e l ap elimine tout sa ki menase sekirite kominote yo. Se pa mwen k ap pale, misye rele Darren Cox.

Don long ankèt yo tap mennen. Donk se pa yon bagay yo pran kòm desizyon kòm si yon bagay waza konsa. Donk se yon bagay ki rezilte de yon ankèt ki te relativman long yo tap mennen sou aktivite kriminèl Jimmy Cherizier yo. Se Mesye Todd ki deklare sa. E aksyon l yo. ki vize finanse opresyon ak masak Ayisyen yo, notamman nan achte zam, epi rezo trafik yo, aktivite kolèk de fon, transfè ak itilizasyon dola ameriken, ensi ke vyolasyon sanksyon yo te bay yo, se de bagay ki inadmisib, e jodi a, Yo kwè Ronald Deshommes, Guerrier Dieuseul, sa se ameriken yo ki ap pale, sa k pase yè madi a, yo te di jodi a an palan de lè kominike a te soti a, sa k pase yè madi a li make yon etap, pa de mwenne, enpòtant vè la responsabilizasyon n ap site. E.

E, oubyen ou tou, la condamnation de Jimmy Chérizier, le chef de l'organisation terroriste étrangère Viv Ansanm. Mesye a rele Chris Lundberg, li ale pi lwen pou l di ke Depateman Deta ap kontinye itilize tout sa l gen kòm zouti, ikonpri yon ansanm pwogram de rekonpans, Pou kapab lite kontre le fleo di krim òganize transnasyonal e sa vyolans a patikilye pou mete fen a aktivite pi move chèf kriminèl yo, pi gwo chèf kriminèl yo ki menase popilasyon yo nan emisfè nou an. Daprè sèten dokiman jidisyè, Jimmy Cherizier son ansyen ofisye de polis nasyonal ayisyèn, li se aktyèlman chèf don gang ki trè koni, Sou le non de Force Revolutionnaire de la Famille G9 et Alliés ki kontribye a kreyasyon yon alyans de gang ki rele Viv Ansanm ki reyini yon pakèt gang kriminèl ayisyen nan objektif pou kanpe anfas gouvènman lejitim nan peyi Dayiti, se pa mwen k ap pale, 10 desanm 2020, Bureau du Contrôle des Avoirs Étrangers, OFAC, du Département du Trésor ameriken te sanksyone Jimmy Chérizier epi te deziye l kòm Resòtisan Spesyalman Dezinye, SDN, pou wòl li nan grav vyolasyon dwa moun nan peyi Dayiti, e an rezon de dezinyasyon sa a, ebyen, li jeneralman entèdi o resòtisan ameriken pou angaje yo dan dè tranzaksyon avèk oubyen o pwofi de Mesye Cherizier san otorizasyon o fak sou fòm don lisans. E dapre ak dakizasyon an, depi dezinasyon chèf Gang Jimmy Cherizier kòm SDN an desanm 2020, Cherizier ak Richardson te mennen ansanm de de konplo oubyen yon vast konspirasyon si n ka di l konsa avèk de zendividi Ozetazini Damerik e ann Ayiti e lòt kote nan mond lan Pou rive kolekte lajan Ronald Deshommes pou aktivite gang nan, pou gang nan kapab jwenn mwayen pou l fonksyone, e sa Lèzetazini konsidere kòm yon vyolasyon de sanksyon yo te enpoze a Jimmy Cherizier yo. Mentnan, pou n konprann Ronald Deshommes, Guerrier du Seul, rebondisman sa a nan konpòtman Ameriken yo vizavi de Jimmy Cherizier, ansyen polisye, chèf gang, Babekyou, prezidan e pòtpawòl Viv Ansanm, Li enpòtan pou nou remonte a arestasyon Mesye Richardson Bazile le 23 jiyè 2025. E ki a Richardson Bazile madam mesye? Se yon ayisyen ki natiralize ameriken. L ap viv nan Kawolin di Nò e li prezante tèt li kòm yon zanmi pwòch de Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Ebyen yo enkilpe misye paske yo estime, la m ap pale de otorite jistis amerikèn yo, lè m di yo a, ke misye te efektye antre 2020 e 2025 yon ansanm oubyen yon pakèt, paske fransè a di nombre, yon pakèt transfè lajan. E si n fon koudèy nan zak, oubyen nan ak padon enkilpasyon an, Ok. Yo prezante Chérizier tankou yon ko-konspiratè bò kote 5 lòt ko-konspiratè ki de nasyonalite ayisyèn e 2 lòt ayisyen ki natiralize ameriken an plis de Richardson Bazile. E nan yon atik Roberson Alphonse te ekri pou Le Nouvelliste nan semèn ki sot pase yo, Li eksplike ke Le Nouvelliste te konsilte ak enkilpasyon an. Malerezman, yo pa jwenn non lòt endividi yo, sètadi 2 lòt konspiratè oubyen ko-konspiratè yo di ki de nasyonalite ayisyèn yo, ni 2 lòt Ayisyen ki natiralize ameriken anplis de Richardson Bazile. Tribinal Federal Distrik Columbia apre yo fin soumèt apre yo fin soumèt yon ansanm deleman de prèv a yon gran jiri ki te prète sèman le 13 mas e rann piblik le 24 jiyè 2025 zak enkilpasyon de Richardson Bazil ki genyen plizyè non, yo konnen l sou non Fredo Pam, yo konnen l sou non Frèd Lyon, yo konnen l sou non Leo Danje, yo konnen l sou non Lepè Blòdè oubyen sou non Fredo Richardson. Kisa k pase? Yo eksplike ke Mesye Bazile se yon resòtisan ayisyen ki natiralize ameriken, ki ap viv Fayettevil, nan Kawolin di Nò, ebyen, ki alorijin don laj konspirasyon avèk dè endividi k ap viv ann Ayiti e Ozetazini ak plizyè lòt kote nan mond lan. Ki sa mesye yo fè, oubyen mesye dam sa yo, si gen fi ladè yo, piske tout non yo pa pa devwale, yo antann yo pou yo chaje lajan nan dyaspora, Ronald Deshommes, pou yo voye bay Viv Ansanm, selon. Otorite amerikèn yo pou viv ansanm kapab mennen aktivite kriminèl li yo nan peyi Dayiti. Sa Lèzetazini konsidere kòm yn vyolasyon dè sanksyon enpoze par lè ameriken Ronald Deshommes. An patikilye, gon lòt ko-konspiratè oubyon konplis don le non na pa ite site, Richardson, ki yo menm bay tèt yo sa kòm responsabilite mache sansibilize on ansanm de moun nan dyaspora pou jwenn lajan pou voye bay gang nan nan peyi Dayiti. N ap kontinye, toujou selon sèt atik, lòt ko-konspiratè a, non l pa t site a li menm, li itilize fon sa yo ke yo kolekte a pou kapab peye salè manm yo nan gang nan e pèmèt yo achte zam. Ronald Deshommes nan yon seri de nan men yon seri de trafikan dam iregilye. Sa n ap li a la, Ronald, se pa nou k envante l, li nan akt denkilpasyon Mesye Richardson Bazil la, ok, ki bay dè egzanp de transfè dajan ke Le Nouvelliste li menm li site. Toujou selon enkulpasyon n ap pale la oubyen ak enkulpasyon n ap pale la, Richardson Bazil sa nou tande a se pa yon ti gason piti. Nan yon nòt vokal li voye le 7 septanb 2024 a yon ko-konspiratè ke yo pa site, Li fè konnen ke se byen malere li pa an Ayiti nan moman pou l patisipe nan batay Viv Ansanm ap mennen an. E l pwomèt pou l fè tout sa l konnen pou l degaje l kon Mèt Jan Jak pou l jwenn lajan pou l kapab bay ko-konspiratè sa l ap pale avè l la ke yo pa site non l lan nan ak enkilpasyon an pou jwenn gwo zam fann fwa pou yo rive genyen batay la. La l fè referans a batay ke Viv Ansanm di l ap mennen nan peyi Dayiti a. E ak enkilpasyon sa a, li pa site nomeman tout defandan ak ko-konspiratè yo. Richardson Bazil sa n ap pale la, nan yon nòt vokal li voye nan dat 31 jiyè 2022, ke yo site nan ak enkilpasyon an, Ebyen li di ke chèf G9 la se yon zanmi pwòch li, se boul grenn li, se afè pa l. Li di li grandi avèk Barbecue e li di, Puiske nou sòm. An jiyè 2022, pa pli ta ke maten an, lè m ap pale de maten an, piga n konprann se maten sa non, m ap pale de maten 31 jiyè 2022 a, pa pli ta ke maten an, mwen pale ak li. E l di pèsòn pa ka ban m presyon paske m ap viv Etazini Damerik. Se pa mwen k ap pale madam mesye, m konnen nou, se Akt Denkilpasyon an kote yo site yon nòt vokal ke mesye a te voye le 31 jiyè 2022. Li di, E mwen p ap konspire kontre Lèzetazini. Lèzetazini, alo, n ap site, alo la merd, oubyen va te faire fout, m ap defann peyi m, ou konprann, e ki se Ayiti, ke anbasad amerikèn li menm antann li pou detwi. Sa se Richardson Bazile ki pale konsa nan yon nòt vokal di 31 jiyè 2022. Msye eksplike gen 2 bagay kap tann mwen, se swa m mouri oubyen mal nan prizon. Va te faire foutre, les Etats Unis va te faire foutre, Anbasad des Etats Unis, se sa li ajoute nan nòt la. Atik la di si akt akizasyon an pa site nomeman Jimmy Cherizier, men genyen de referans ki klèman pataje nan list de defandan e de ko-konspiratè oubyen konplis yo ki ta ka fè w konprann ke Se vrèsanblableman Jimmy Cherizier. Rezidan an Ayiti, pa egzanp, èks polisye, pa egzanp, pòt pawòl e lidè de Viv Ansanm, se deskripsyon sa yo fè de mesye Cherizier. Genyen 5 co-conspirateurs de nationalité haïtienne et 2 Haïtiens naturalisés américains en plus de Richardson Bazil. 2 lòt sispèk sa yo, yo menm, yo rezide respektivman nan eta New York,

Tout moun depi Lèzetazini, sa n t ap esplike talè a, ki ap voye lajan, ki ap voye zam, ok, bay òganizasyon teworis Viv Ansanm ak Gran Grif, y ap pouswiv yo, y ap arete yo. E nou te fè e pwen an talè a sou deklarasyon ke wo responsab ameriken sa, n ap pale di sekretè deta ameriken, te fè. Dènyèman, e la yo raple te gen yon wo ofisyèl ki te deja fè deklarasyon sa tou le lendi 5 me 2025. Departeman Deta te dezinye gang vyolan sa yo ki ap destabilize peyi Dayiti kòm de zòganizasyon ebyen teworis etranjè Se deklarasyon pa egzanp Christopher Landau ki eksplike ke li te pale avèk omològ li de Departement de la Justice ki anonse byento yon ansanm dankèt ki pral mennen, an rezime, si wap voye lajan, wap voye zam bay gang yo nan peyi Dayiti depwi Lèzetazini, kèlkeswa kote w ye a nap vin chèche w paske nou pap pèmèt ke moun yo chita chita kò Etazini ap destabilize Ayiti depwi Lèzetazini etan. Sa se Sekretè Deta Adjwen an, Daily Christopher Landau, ki appointment.
pale konsa. Please subscribe. Enplikasyon Ministè de la Justice nan dosye sa kapab konstitye yon avanse nan efò de represyon ok ki anonse kontre gang sa yo e les chefs de ces gangs, pa egzanp Jimmy Chérizier ak Luckson Élan, yo te deja sanksyone par les États-Unis, men sa pa anpeche ke moun sa yo, yo kontinye ap kale kò yo nan peyi a. Sa se. Richardson Bazil, Donk, pou w konprann rebondisman sa ki genyen nan konpòteman ameriken yo, fòk ou refere w a arestasyon sa epi enkilpasyon sa. Paske, yo di mesye sa yo, Richardson Bazil k ap viv Etazini, ki genyen de twa manb nan dyaspora avè l tou, yo antann yo avèk Jimmy Cherizier pou yo chache lajan, lajan ki gen nen nan figi l, pou yo voye bay chèf gang nan pou pèmèt ke chèf gang nan fè pewòl, pou pèmèt ke chèf gang nan achte zam. Mentnan, èske se vrè? Èske se pa vrè? Sa se pawòl Etazini, pawòl Richardson Bazil kont pawòl Jimmy Cherizier. Men n ap note ke se pa pou la premyè fwa ke Lèzetazini ap fè dè òf, ok, kòm rekonpans pou moun ki ta ede yo apreyande oubyen. Arete si n vle, des chefs de gang. Pa egzanp, nou sonje le ka de Vitelhomme Innocent, Ronald Deshommes, kote ke pou menm pwogram rekonpans sa a di Departeman Deta Ameriken pou la lit kontre la kriminalite transnasyonal òganize a te ofri li menm tou jiska 2 milyon dola ameriken pou tout enfòmasyon ki ta mennen a capture de Vitelhomme. Donk jodi a yo met 5 milyon dola ameriken. Eske sa ta vle di ke Jimmy Cherizier vin parèt kòm nèg ki.

Gen moun ki kareman konkli ki di se nan betiz Ameriken yo ap pase nou oubyen Ameriken yo kontinye ap trip sou nou. Gen moun ki di èske yon peyi tankou Lèzetazini, Ronald, nou panse li pa gen kapasite pou li idantifye epi chache e arete si w vle nenpòt kriminèl notwa atravè lemonn? Donk èske sa ta vle di Jimmy Cherizier parèt Pi pwisan ke yon ansanm de moun yo konsidere kòm de teworis, de chèf teworis, jounal ke Lèzetazini pa le pase deja non sèlman mennen de zatak sou yo men arete yo tou. Nou kapab site, lis la gen dwa long. Eske Ronald Deshommes, Lèzetazini ap eseye bay bagay yon fòm paske si w gade nan ajisman An jeneral ameriken yo menm lè se briganday la yap fè yo toujou vle bal yon fòm pou fè w bwè l pou ou menm ou kapab di kyèt yo genlè sou yon bagay serye m pa konn si w konprann Ronald Dezon men nap note Ronald se pa pou la premyè fwa ke gen non sèlman gen de sanksyon ki pran gen de desizyon djistis ki soti kontr yon seri de chèf de gang trè koni an Ayiti men sa pa anpeche ke. Desizyon yo just rete kote yo ye a. Nou kapab site, pa egzanp, avan Jimmy Chérizier Ronald, Distri Columbia sa n ap pale la te enkilpe e la nou sòm an 2022, lanmò san jou. Joseph Wilson, 29 an, te genyen Germaine Stephenson alyas Gaspiyay, misye mouri m kwè, misye mouri. Te gen Jean Pélis alyas Zo, 27 an. Pa konn si w konprann, yo te kilpe nèg sa yo depi aprè kidnaping misyonè ameriken yo. Te genyen tou dè zakizasyon ki te rann piblik si w vle nan yon seri de dosye ki te enplike de lòt chèf de gang tankou chèf de gang Granvin nan, Renel Destin alyas Ti Lapli, 40 an, yo te enkilpe misye pou priz dotaj. Gen Emmanuel Solomon alyas Manno chèf gang Vilaj de Dye ki nan trantèn yo selon sa ki disponib kòm done jidisyè, ki te enkilpe tou nan kad yon plent penal paske l te kidnape yon sitwayen ameriken an janvye 2021. Manno ansanm avèk 2 lòt chèf de gang jodi a la a. Babekyou n ap pale la a se 2 moun ki trè aktif sou lè rezo sosyo, sou Facebook, sou TikTok notamman. E yo toujou ap pale ke Lèzetazini yo rekonèt sa, se pa le Departement de la Justice ameriken, de la Justice des Etats-Unis pardon, ki dira le contraire. De chèf de gang kokorat san ras John Peter Fleronvil e Jean Renald Dolcin yo menm tou yo te enkilpe paske yo te kidnape byen antandu sou menas zam ame 3 viktim amerikèn an Jiyè 2022. M pa konn si w konprann. Donk se pou w dir ke Se pa premye fwa Lèzetazini ap pataje avèk nou oubyen ap rann piblik de desizyon ke lajistis pran kote yo enkulpe de moun. E apre? Se de anons ki rete jiskisi san efè. M pa konn si w konprann. Donk, ki sa k ka fè nou kwè ke jodi a, avèk anons ke yo enkulpe Babekyou, anons ke Babekyou dezòmè nan kolimatè FBI, ke gon bagay ki pral fè aprè, se pa yon desizyon kap jis pran epi l rete Washington DC kote yo pwononse l devan lakou federal amerikèn.